Ebyen nap salye tout moun non pa mwen se Marc Lubin sa se lè pou mitan kafou a envite nou jodi a se mesye Gary Florestal msye gon pozisyon nan domèn edikasyon tou li pa pral pale de sa jodi a men l ka pale la la fen si l vle pa gen pwoblèm men li pral pale de lekòl vokasyonèl Non pa mwen se Marc Lubin tankou mwen di nou nan mitan kafou a kote mwen mennen moun yo chita yo pale avè nou nou tande yo se son de moun òdinè kap fè de bagay ekstraòdinè. Gary son moun ki travay nan domèn ledikasyon e jodi a lal pral pale avèk nou de sa yo rele lekòl vokasyonèl ozetazini e pli presizeman nan nan Florid kote ke nan Miami Dade kote ke se la ke li ye e ke misye gen anpil eksperyans depi ke L ap travay nan domèn edikasyon e sitou li travay avèk moun ki bezwen aprann metye. Moun nan bezwen al nan trening, moun nan bezwen al pran klas de fòmasyon pwofesyonèl tankou nou di l nan peyi Dayiti. E Gary fò m raple w ke y ap tande nou ann Ayiti, de nò o sid, de lès a lwès. M kwè ke w se nèg Jeremi e anpil moun Jeremi ap tande nou la jodi a. Ou ka pwofite salye de twa zanmi w ke w konnen k la ki toujou branche sou radyo a. Alò Gary, n ap di w byenveni nan mitan kafou a. E y ap gade w, y ap tande w, paske Mitan Kafou a toutafè pozitif. Abone, Subscribes, nan chanèl YouTube Mitan Kafou a. L ap bon pou ou. M byen kontan, se yon plezi pou mwen pou m kanpe nan mitan kafou an jodi a pou m gade agoch adwat pou m ap distribye sa ke m genyen gras ke Bondye te ban mwen pou m te anmagazine tout bagay sa yo ke jodi a m gen privilèj Pou non sèlman map travay lan peyi Etazini men map travay lan yon kominote ki trè trè trè chèr a mwen menm paske se yon kominote ayisyèn ki trè sa w ta ka di an majorite ayisyèn donk m espere ke enfòmasyon nap pote jodi a ap met anpil limyè lan tèt moun kap tande non sèlman lan peyi isit men an Ayiti. Alò Gary premyè kesyon ke nap genyen pou ou e se kòmsi n pral repete menm bagay ke nou sot di a talè a. E ki enpòtans ke sa genyen pou moun aprann yon metye e nan sitiyasyon ke lemonn ap evolye la aktyèlman? Tout moun ap pale de teknoloji, teknoloji, teknoloji, men gon sètèn neglijans petèt onivo yon seri de metye ki ap toujou la e ki pap janm chanje malgre teknoloji ap devlope avèk rapidite l. Enben Max si w gade byen e jan peyi a ap fonksyone e menm pwèl menm sou menm sou al an Ayiti kounye a ba yo chanje paske Se yon kesyon de non sèlman ou gen yon seri de moun e pwofesyonèl ke yo rele an angle white collar men gen blue collar tou. Blue collar a se moun ki vrèman se teknisyen, moun ki vrèman ap met men nan lapat. Se moun sa yo k ap frape vrèman, k ap bay bon, bon sa w ta ka di yon bon rezilta deyò a, k ap frape bon jèbrin si w vle di. E moun sa yo se yo menm ki an majorite, se yo menm vrèman ki sous de travay k ap fèt yo. E se la avantaj ekòl, lekòl vokasyonèl lan peyi a. E non sèlman, m pa vle di lan peyi isit, men lan kèlkeswa peyi li ye kounye a, paske ou gen teknoloji, ou gen tout bagay sa yo, men teknisyen an se yon bagay ki enpòtan. E lan peyi isit, ap de lè m antre lan peyi isit an 1984, A lè konnyea nap pale la ba yo chanje. Ou te konn bezwen yon diplòm high school epi ou jwenn yon bon ti travay, konnyea diplòm high school prèske pa vle di anyen. Donk sa vle di ke fò w ajoute sou sa w genyen an de fason pou w kapab fonksyone lan peyi a ou kapab viv Pou w pa oblije ap pase mizè pou w ap chèche agoch adwat pou w ramase pou w ka viv. Lè w di ajoute a, ki jan w pral fè pou w ajoute l? Paske n ap pale nan domèn vokasyonèl. Èske gen mwayen? Paske gen moun k ap tande nou ann Ayiti. Nou gen anpil moun. Yo rele Bòs Djo, Bòs Andre. Yon nèg ki bòs ann Ayiti se yon nèg ki fè tout bagay. Sa vle di ke nèg la ranje machin. Machin pou moun kondui l, ranje machin a lave. E nèg sa nenpòt ki pwoblèm ke yo genyen premye moun ke yo rele, Bòs Dyo debake l fè tèt li travay li fon yon jan pou l ranje l kanmèm. E Bòs Dyo a si l ta gen yon diplòm, Bòs Dyo a ka fè anpil kòb e l ka mete anpil moun nan travay. Alò ki mwayen? Bon, vwala, sa k pase sè ke pou. kapab vin on bòs nan peyi isit vrèman vre, fò al lekòl. Ou al lekòl e youn nan avantaj ke moun isi genyen, kwè m ta pale afè de high school nou di fò n ajoute sou li, nou gen elèv konnya la, konnya la, e m pa p pale de Miami sèlman paske sa rive Broward, paske m gen kontak nan Broward m konnen se menm bagay la k ap fèt, elèv la al nan high school epi l ap pran on seri de klas teknik. Klas ke w rele nou menm vokasyonèl. Vokasyonèl. La pran klas teknik paske pa bliye se pa tout timoun k al lekòl ki diplome high school oubyen diplome ki kapab ale lan kolèj. Donk li trè enpòtan, trè trè trè enpòtan pou paran yo. timoun yo e menm granmoun tou paske lekòl sa yo yo ouvè a pou tout moun kèlkeswa laj ou genyen an donk pou moun yo kòmanse ouvè lespri yo pou yo ka konprann jan pwogram edikasyon an evolye lan peyi isit donk se pa se pa sèlman al lan kolèj ki konte gen teknisyen ki kounye a la kap travay, ki touche pa son nèg ki sot fè 4 an kolèj epi kap travay lan yon gwo konpayi. Donk sa montre ke gen anpil avantaj deja, se sam rele anplis la, anplis sa pou moun nan al pran lèl sot diplome lan high school, e sesi youn nan bagay avantaj ekòl lekòl vokasyonèl lan bay, gen moun ki pa menm gentan rive diplome high school, yo fasilitel poul al lan pwogram teknik lan, pandan se tan moun nan ap konplete. e matyè ke l bezwen pou l fini high school ou pou l gen diplòm fen detid segondè li se sa se sa ok alò e ou ban nou detay e anpil ki avantaj ke sa gen pou moun aprann nou metye men gen paran kap tande nou e o zetazini e an ayiti aktyèlman lè yon ti moun parèt epi l di l bon li ta renmen ti moun nan san avoka l ye Li ta renmen ke timoun nan se medsen li ye. Epi timoun nan di konsa k pase, mwen menm se plombing ki enterese m. Alò, lè nou di plombing fò n mete l yon ti jan pou moun yo kapab konprann. Se kòmsi moun nan se twalèt l ap ranje, se kòmsi n ta di an Ayiti moun nan se bayakou. Epi bon, ki men, ki, ki kòb ki gen nan sa? Gari, èske ou ka bay yon egzanp konbyen yon moun ki fè plombing ka fè par ane? Bon, m pral ba w egzanp byen senp. E sesi M te lan yon konpani m tap travay anvan just avan ke m antre lan lan Miami Dade County Public School. Konpayi sa a se te yon konpani kòm m te gen yon yon yon background lan computer science, konpayi sa a nou tap nou tap fè e payroll pou pou yon seri de konpayi, lòt konpayi kap travay, Kap fè kay ki nan konstriksyon. Exactement.
Mon cher m ka diw sa plumbing mesye ki tap travay lan plumbing yo epok sa map pale w 88 88 85 88 konsa neg sa yo tap touche nou tap yo tap fè payroll pou neg sa yo neg sa yo ap touche nenpot 13 14 15 dollars l'heure ou imagine w konbyen tan sa genyen mwen menm m gentan gen 30 ans lan lan Miami Decan Republic School sa vle di ke plumbing nan Nèg gen anpil mesye sitou nèg lè w fenk antre ou ou kòmanse evolye ou kòmanse ap travay byen ou rive lan bon konpayi wap fè efò wap pran wap pran mastè wap pran mastè pwogram moun sa yo touche anpil lajan e lè ke pwogram nou menm kote mwen menm lan depatman ke m ya m pa gen lan lekòl ke m ya m pa gen plonbing men m konnen ke nòmalman yon moun ki lan plonbing minimòm lè yon nèg fenk antre ap fè 15 dola lè Ok non sèlman nou pale de plonbing nan men nou kanmenm kapab pale de nan domèn medikal wi e nou pral pran nan domèn medikal ann pase sou day care e child care bon lè nou di day care sa vle di ke se moun kap pran swen moun moun nan peyi dayiti pou moun kap tande nou e moun nan travay kay yon moun li gon granmoun lap okipe oubyen yon timoun ke l responsab nou rele l yon bòn
Isit Ozetazini moun sa gon tit. E tit sa li trè wo. Non sèlman moun nan al lekòl. Li gen yon diplòm, li gen yon sètifika. Leta rekonèt li e moun sa chak ane li peye taks. Alò Gary, banm yon ti detay sou jan de metye sa yo. Gen de fwa nou denigre e poutan Yo gen yon pakèt enpòtans. Trè enpòtan paske youn nan bagay ki rive ou pa ka leve konsa wal travay paske moun nan gade figiw epi l di bon m bezwen yon m gen yon de kè map map map opere la m bezwen moun pou pou vin pou vin pran swen timoun ou pa ka pa gen bagay konsa fò w al fò w al lekòl fò w al pran sètifika ki rekoni nan tout peyi a nèt e Pa egzanp, si w pran lekòl kote m ap travay kounye a la, sètifika sa non sèlman ke li rekoni lan lekòl Ozetazini, li atravè lemond paske konpayi ki rekonèt sètifika, ki ban nou sètifika a, son konpayi ki rekoni atravè lemond. Sa vle di ke ou pa kab leve karèm ou ale, ou al travay, sa p ap mache. Yo p ap pran ou. Paske fò w gen bon sètifika. Se youn nan bagay nou toujou ap preche tou, Marc, se le fèt ke anpil moun pran tèt yo, yo mete lan lekòl, yo al lan lekòl ki pa, ki pa gen kredi, ki pa rekoni. Epi kounye a moun sa yo, tout kredi sa yo ke, tout lajan sa yo ke moun yo depanse, yo prete lajan, yo pran loan, tout bagay sa yo. Epi lajan sa a pa vin sèvi anyen. Non sèlman yo kenbe, yo gen dèt la, epi kounye a sètifika ke yo resevwa a, li pa rekonèt. E ou mansyone loan, ou mansyone èd finansye. Avan ke m mande w pou bay plis detay, m ap raple moun k ap tande nou an Ayiti e Ozetazini, w ap swiv Mitan Kafou a. Mitan Kafou a, se yon konsepsyon e reyalizasyon de LND Promotion et Distribution. E si w bezwen pran kontak avèk nou pou piblisite, ou ka imel nou nan mitankafoua. at gmail pwen kòm se m-i-t-a-n-k-a-f-o-u-a at gmail pwen kòm ke se pou kòmantè ke se pou piblisite li t ap pi bon toujou hein e sa ka kenbe ke n kontinye e nan sans ke n ap Evolua la a, pote, mennen 2 Ayisyen nan mitan kafou a. E 2 moun ke w kwaze chak jou, ou pa menm konn kisa yo fè. E yo gen yon pil, yon pakèt enpòtans. E san yo menm, gen 15 pousan nan vi w ke w te gendwa pa reyalize, gen 15 pousan de sa w fè chak jou ke w te gendwa pa ka fè l si moun sa a pa t la. E moun sa a, w wè l chak jou, ou pa menm di l bonjou, ou pa menm di l bonswa, ou pa menm di l orevwa. E moun sa a ekstrèmman enpòtan pou kominote ke w ap viv la, pou nasyonalite nou antank Ayisyen e e pou ou menm antank moun. Fò n valorize yo. Sa vle di ke sa fè m toujou di, nan mitan Kafou a, n ap bay priyorite a sa ki bon nan nou, andedan nou, san ki a lantou nou. Se sa a ke nou bay priyorite, tout sa ki pozitif. N ap pran yon poz komèsyal ankò, epi n ap retounen toutalè kote Garry pral ban nou detay sou diferan fòm dèd finansye. e ki egziste e kijan ou kapab aplike ok pou w wè depi ou kalifye w ap resevwa l epi kèlkeswa sa ou bezwen aprann nan l ap parèt yon ti jan pi fasil pou ou. Non pa mwen se Lmarc Lubin epi email la se mitankafou a at gmail pwen kòm. Yon ti poz komèsyal n ap retounen toutalè. Abone, Subscribes, nan chanèl YouTube Mitan Kafou a. L ap bon pou ou Abone, Subscribes, nan chanèl YouTube Mitan Kafou a. L ap bon pou ou. Alò n ap raple tout moun ke yo nan Mitan Kafou a. E envite nou se Mesye Garry Florestal. Alò, nou nan Mitan Kafou a Garry. E gen moun k ap tande nou la a. Yo gen dwa bò isi a kèk jou. Yo anvi al lekòl. Yo kalifye pou yo kapab al lekòl. Men, yo pa, poutèt pa gen kòb. Epi yo di, A, m pap ka fè sa a. E m pap ka al lekòl. Menm kou anglè yo pral pran. Ok, yo jis gen yon ti kote y ap degaje yo, epi yo kanpe la, epi pa gen pwogrè. Alò, ou di gen diferant fòm dèd finansye ki egziste. Èske ou ka ban nou ti detay sou sa? Bon, se sa Marc.
Youn nan bagay ki enpòtan, premye premye bagay m ap di anvan ke nou antre sou pati detay èd finansye yo, se ke depi ke ou genyen papye legal pou ou travay isit oubyen pou ou viv isit, donk ou bezwen al lekòl, ou gen pwoblèm lajan, ou pa gen yon gwo travay, ou gen ou gen vrèman nesesite pou ou kapab pou yo kapab ede w, pou gouvènman an ka ede w, Ou ale, y ap ba w, ou gen diferan èd. Pa egzanp, youn nan bagay ke lekòl piblik lan Miami pa bay, yo pa bay loan, paske se pa yon bagay ke yo vrèman kanpe sou li, yo panse ke se pa nesesè, li pa pral mete moun yo lan traka. Men, genyen, pa egzanp, Pell Grant. Grant, tout Grant, se yon lajan ke yo ba w ke w pa p remèt. Donk yo gen pèlgrent. Epi si pa egzanp ou ta rive lan yon sitiyasyon pèlgrent la an swa l pa ase oubyen ou pa kalifye pou li gon lòt gon lòt pwogram yo rele fee waiver. Fee waiver a son se frè de tra pou klas ou yo e pou peye sa w ta ka rele scholarship pou klas wap pran yo yo yo yo pratikman retire l yo retire l pou ou pa peye l yo elimine l yo anile l. Yo elimine l pratikman se sa.
Epi gen yon lòt li ankò, si pa egzanp ou stil ou gen yon ti ou gen yon ti bezwen ankò, yo Alò lè nou di fee waiver a se yon yo konn ta retire frè d'admisyon an pou. Frè d'admisyon se sa, Ok, se an sa di le frè plis, le plis d'admisyon pou souvan moun se k'ap pou frè tande nou an d'admisyon Ayiti. menm ke yo yo tra Yo- yo yo itilize l. Epi gen yon lòt ankò yo rele DFAP. DFAP la se yon lòt èd ke yo ba ou, li pa osi gran ke fee waiver a, men kan menm se kou yon ti bagay adisyonèl ke yo ba ou. Donk se 3 pati sa yo ke yo ofri ou, E pou w kapab jwenn lajan sa yo, se pou w ka ranpli menm fòm, e se sa fè m pè moun yo, m ta renmen moun yo konprann byen ke bagay yo chanje. Paske pou jwenn èd sa yo, menm fòm yo rele FAFSA, pou yon elèv ki sot lan high school, ki pral lan kolèj, lan nenpòt kolèj, lan nenpòt inivèsite, li ranpli pou yo kab ede l, pou l ka peye scholarship li, se menm fòm sa w ap ranpli tou, pou l peye bousdetid, yo ba nou bous, yo ba nou ti sipò komèsyal, yon ti pò lajan.
Yes.
Donk se menm FAFSA sa a ke pou ranpli, se li k ap detèmine ke w kalifye, ke w pa kalifye, oubyen pou kisa w kalifye, konbyen w kalifye, ki pousantaj eksetera, eksetera. Alò pou moun k ap tande yo, FAFSA a ki bò isit ki ta renmen ale sou li, yo ka rele FAFSA, se jan w tande l la, se FAFSA, e pwen kòm kwè. Si w Google li wa lap di w si se pwen gov oubyen ok pwen lap di w kisa l ye. Pwobableman si kòm se yon bagay gouvènman gen dwa pwen gov. Gen dwa pwen gov. Pwen gov epi lè sa w kapab aplike pou li. Alò se fòm dasistans sa yo, asistans finansye ki egziste pou moun ki kalifye. E tande m byen pou moun kalifye, konbyen kòb pou moun ap fè nan travay ki pou pèmèt ke w pa kalifye alò? Bon sa depan de endividi an, sa depan de sitiyasyon pèsonèl ou, si pa egzanp ou son moun kap viv pou kont ou, si pa egzanp ou gen pitit sa yo chanje, si ou gon fanmi sa yo chanje paske gen depans pou fè, se prèske menm jan, prèske menm jan avèk lè wap file yn kòb taks ou paske depandan de responsablite ke ou genyen gon sursi ke gouvènman an ba ou, bon ti li lage yon ti logal ba ou, ou kapab jwenn plis lajan Si pa egzanp ou gen pi gwo responsablite, menm jan tou sou pa. Enkom tax la se lè moun yo ap peye enpo. Yes, se sa.
So, si pa egzanp, menm jan tou, si pa egzanp ou son moun ou le ou pou kont ou, men lajan wap fè a pa ase pou viv, ou wè, donk lè sa a yo. Yo gen de kritè ke. Se sa. Mye vo ke moun nan al aplike. Li varye. Li varye avèk sitiyasyon endividyèl. Ok. Alò se ke avan ke nou rantre. E nan lòt domèn Gary, e m ap jis fè yon ti presizyon pou moun yo. Gen yon bagay ki rele e M one, se M un viza. Pa egzanp, si ou gen yon moun ki soti an Ayiti e ke moun sa a rantre isit avèk yon viza etidyan, gen yon pwogram, gen yon kote yo kapab ede l pou l aprann yon metye tou. epi l kapab retounen chak ane al renouvle, tou depan de ki kòman viza detidyan an fonksyone. Pwogram sa rele M-1. Nimewo telefòn pou moun ki ann Ayiti kapab rele pou pran enfòmasyon, se 305 884 2044. E Gary ou te gen yon bagay ke w avle ajoute sou sa? Wi, youn nan bagay ke m vle ajoute tou, paske m byen kontan w pale de M-1 an, paske gen yon lòt, gen yon lòt e. Sa w ta ka di legalite ke Ayisyen gen isit, se pwogram ki rele pwogram SAVES la. S-A-V-E-S. Epi si ou gen kote ou rive, moun yo gen dwa di Savès, pase moun yo, panyòl yo itilize, chanje l, yo fè l sonnen menm jan avèk yon mo panyòl. Men, pwogram sa a se pou yon seri de Ayisyen ki gen yon seri de viza spesyal yo ba yo, yo pèmèt yo antre lan peyi a, yo pèmèt yo viv. Donk le pli souvan yo te komanse l pou Kiba, Kiben avèk Ayisyen. Kounye a yo pratikman yo lage l nèt sou tout Latino Amerika a epi ansanm avèk Karayib la sitou Ayisyen. Donk si pa egzanp ou kalifye, donk lè w al lekòl la youn nan bagay pou w mande, premye bagay pou w mande. Ou al lekòl la yo, lekòl piblik. W ale w mande yo, Èske ou kalifye pou pwogram save la? Si ou kalifye pou pwogram save sa, y ap fè w ranpli yon bann bagay, y ap fè w bay yon seri de dokiman ke w vin avèk yo, y ap pran yo, epi kounye a y ap analize yo, epi kounye a yo pral fè w konnen ou kalifye. Youn nan bagay save la fè, non sèlman save peye pou klas ou, li peye tou pou liv ke w pral achte. E depandan de lekòl wale ya yo menm peye pou pou pran kat pou pran otobis pou al antre pou al pou al lekòl. Ok. E koubyen pou al lekòl ou prale ya paske kat sa li la pou tout on mwa. Sa sa sa w di ya ekstrèmman enpòtan paske lè yap ba w sipò finansye ya yo ba ou l pou tout kou. Ok pou kapab rive al lekòl la e patisipe nòmalman. Men gon lòt bagay. Tout klas sa yo, se an anglè? Se sa.
Èske kou anglè yo nan lekòl vokasyonèl yo toujou gratis? Bon, kou anglè yo, anfèt, se pou lajan ke kou anglè yo koute a, se yon bagay ou ka konsidere kòm prèske gratis. Paske, ou al nan yon klas anglè, dapre chak klas lan kou lekòl vokasyonèl yo, klas anglè yo se pandan 3 trimès pandan lane. Gen 3 trimès pou lane. Donk, chak klas yo se 30 dola, Pou yon trimès. Pou 3 mwa.
Pou 3 mwa.
E ou peye petèt sa depan de lekòl la. Gen lekòl ki oblije ke w peye 5 dola pou ID. Pou w pran yon pyès didantfikasyon ki gen foto w sou li. Ki sèvi w tou lòt kote w ale. Paske non sèlman gen non w sou li epi li gen foto w sou li. Epi lòt bagay gen lekòl tou ki chaje w pou. Egzamen ke w ap pran pandan tout trimès la yo chaje w yon lòt 5 dola. Donk o total maksimòm ke w ap peye pou pran klas angle lan peyi isit se 40 dola. Ok.
Men yon lòt kote Gary, gen oksilyè enfimyè, gen enfimyè. Anpil moun di a se enfimyè a l ap fè. Men yo pa konnen ke gen oksilyè enfimyè ki egziste e ke nan lekòl vokasyonèl ke n ap pale la a, yo bay kredi pou kolèj. Banm ou ti detay sou sa mesye Florestal. Marc, ou pap fon ide janm kontan ke w vin abòde bagay enfimyè an sa. Paske se youn nan enfòmasyon m gen enpresyon ki mal distribiye ke moun yo pa konsevwa byen ditou. M pral ba w yon egzanp byen senp epi kounye a nou ka elabore. Gen yon Yon kanmarad. Sonje w nan mitan kafou a w mèt layite kò w. Se bagay pozitif pou pale nan mitan kafou a w mèt layite. Bon bagay pou moun yo konnen. M gen yon moun ki t ap travay avèk mwen, s on konseyè ki m kite kote m t ap travay la m vin nan yon nouvo travay kote m ye kounye a epi li rele m epi l mande m li di m li gen yon sitiyasyon. Li gen yon ti nyès li ki fenk gradye lan high school, gradye wi, li gradye lan high school epi l al enskri lan Miami Dade Community, lan Miami Dade College pou, pou, pou nursing, RN, ok, sa yo rele registered nurse. Registered nurse, sa vle di pou moun k ap tann an Ayiti yo se enfimyè. Enfimyè. San pou san enfimyè, e pa oksilyè. Epi kounyea,
timoun nan yo pa aksepte l. Epi l di m konsa ke, Èske nou gen pwogram sa lekòl la? M di, Non, m pa gen pwogram sa lekòl la, men m ap ba w yon bagay ki pi bon. M pa gen pwogram enfimyè a. M di, M pa gen pwogram enfimyè la, men m pral ba w yon pi bon pwogram. Ki pi bon pwogram ou va li?
Ki pi bon pwogram? M di l konsa ke, Sa w ap fè, m di w pa oblije vin nan lekòl pa m nan. Kèlkeswa lekòl vokasyonèl ki ofri pwogram sa a, ki pi pre bò lakay timoun sa a, ki piblik, fè l al enskri, al nan sa yo rele oksilyè. Ke li bon isi a nou rele l LP. LPN.
Alò ann di l an kreyòl L. LPN. Ok. Donk kounye a la li di m sa sa vle di. M di bon l ap vini l ap fè on pti peu plis ke 1 an, prèske 2 zan. Epi lè l fini kounye a, ret tann Mayami Dade k ap vin chèche l pou kont li. Kounye a l pa menm bezwen al Mayami Dade al mande Mayami Dade pou l. Mayami Dade ap vin pran l menm. Paske premyèman l ap gradye, l ap gen yon lisans. Dezyèmman. Li gentan fè mwatye klas la pou pi bon mache, ki koute l mwens kòb lontan ke Miami-Dade ap koute l, ki t ap koute l si l t al fè katran an ka lan Miami-Dade. Epi lè fini kounye a Miami-Dade, nou gen, nou, nou lan Miami-Dade County Public School, nou genyen kontra avèk Miami-Dade, ke yo nou, nou travay avèk yo. Ok? Donk y ap annik vini, yo pran elèv sa a, si elèv la enterese, y ap pran l san pase mizè, kounye a l pral fè rès dezan an lan Miami-Dade pou l vin ofisyèlman yon enfimyè. Donk, manmzèl tèlman kontan li depi l di mo sa ke se sa l pral fè imedyatman. Paske kounye a non sèlman timoun nan pral fè menm pwogram nan epi l ap koute l mwens kòb. Ok, sa se youn. Men genyen pwogram kote moun nan se apranti. Se sa.
Sa se metye kwa l aprann tankou elektrisite. Se sa.
Tankou Plombing. Plombing, tankou èkondisyon, moun k ap travay nan te kòm èkondisyone, k ap travay kòm teknisyen pou èkondisyone. Wi. Epi se yon seri aprann touche. Se sa. Lè m di sa moun yo mande sa sa vle di aprann touche. Nan mitan Kafou a nou ba w tout kalite enfòmasyon k ap bon pou bay pozitif nèt. Lè yo di aprann touche. Yon nèg antre nan sa yo rele apranti nan kòm elektrisyen, kòman sa mache Gary? Bon, apranti an, bon, se youn nan avantaj ke. Vocacionel la bay, gen gen moun kal lan high school yo pa pase, yo pa gradye. Men, yo gen yon nivo, depi ou gen yon nivo anglè, ou gen yon nivo pou ou ka li, ou ka ekri, ou gen yon nivo matematik, yo aksepte w lan pwogram sa yo. Pandan w lan pwogram sa kounye a, y ap prepare. Baz sa yo ke w pa genyen an, y ap ede w pou w rive lan pou w rive lan nivo ke yon moun ta kapab ou ka li nenpòt ki bwochi ki kanpe devan w, nenpòt ki bagay ou pral ou pral fè pou pou w fè de travay teknik. Donk nèg sa yo, yo antre lan pwogram nan epi kounye a yo swiv pwogram nan un pti peu plis ken an epi yo gradye e nèg sa yo gradye avèk sètifika ki rekoni. Nan tout peyi a. Kèlkeswa kote nèg sa yo vle al travay, y ap al travay. Epi gen yon lòt avantaj ki genyen, gen yon sètifika yo pran tou pandan yo lan pwogram nan ke yo rele an anglè Industry Certification. Sa se yon sètifika endistriyèl. Si nèg sa yo pase, yo pran sètifika endistriyèl sa, menm si nèg sa yo pa t gentan rive lan nivo ke yo te mande yo lan anglè, lan matematik eksetera, moun sa yo jwenn mwayen yo gradye avèk tout. e bagay ke yo te mande yo pou yo kapab soti deyò pou y'al fonksyone nòmalman. Ok, men Gary, nan majorite e metye sa yo vokasyonèl tankou moun ki travay nan ensilasyon andedan kay, è kondisyone, e elektrisite, moun ki travay yo rele journey men, e moun sa yo. Èske lekòl vokasyonèl ke n ap pale yo ede moun sa yo jwenn travay lè yo fini? O, natirèlman!
Natirèlman, se, se youn nan, se youn nan responsablite nou antanke lekòl vokasyonèl, paske lefètke pou yo ban nou, pou yo ban nou, pou yo sa yo kèdè, sa yo rele an anglè accredited, sa vle di pou nou, pou nou, pou yo rekonèt nou kòm yon lekòl serye, fò ke youn nan sa w ta kab rele kritè pou kalifye pou w toujou kontinye kenbe lisans ou an, fò ke nou pèmèt elèv sa yo jwenn kote pou yo travay. Donk, 3 bagay ke yo mande pou n genyen pou n kapab kenbe accreditation nou, se gradyasyon, se travay, epi avèk moun k ap pran lisans yo pou yo, pou n gen yon, dayè yo gen yon mwayèn, gradyasyon se 60 pousan, e travay lan se 70 pousan epi lisans lan se 70 pousan sa vle di ke o total chak pwogram yo endividyèlman pa lekòl la o total non chak pwogram lan endividyèlman fò yo ranpli fò yo ranpli kritè sa yo. Ok anpil moun kem rankontre ki pase nan yon seri de lòt lekòl vokasyonèl sèl pwoblèm ke yo genyen yo prepare yo men lè pou yo pran egzamen leta a pou yo gen yon lisans pou yo kapab al travay paske pase Egzamen lekòl la se youn, lè w fin pase 1 an oubyen 2 zan ou aprann metye a, kounya la fò leta ba ou yon lisans. Eske lekòl vokasyonèl yo prepare moun yo an ka ke avan yo fè yon revizyon pou yo kapab prepare yo pou yo al pase yon egzamen pou yo gen lisans leta? Bon se responsablite pa nou an menm, se yon bagay ki kontini, se pa yon bagay nou fè alafen, se yon bagay depi elèv la antre lekòl la se konsa nou prepare elèv la. Donk gen elèv pa egzanp, youn nan ti diferans yo ka jwenn, gen elèv ki santi ke yo ta yo ta renmen pran yon ti de twa semèn anplis anvan ke y'al pran egzamen an, wè. Men, nòmalman, elèv sa yo nou prepare yo pou yo kapab ale pou y'al pran egzamen sa yo, pou yo pou yo pase l. Men si pa egzanp yo ta bezwen yon ti yon ti repasaj, si w te ka vle di, Yo gen dwa fè yon ti rete pou youn ou de semèn pou yo fè li epi apre sa yo pase egzamen an. Se youn nan rezon k fè nou menm MCADHO sa, bon pratikman lekòl ke m ye an, nou fenk sot soumèt rapò 2018 nou e moun ki jwenn travay yo se 93 pousan moun ki gradye ki travay epi moun ki pase lisans yo se 95 pousan moun ki al pran egzamen an ki pase lisans yo. E sa se pou tout pwogram yo nèt. Ok. Alò.
E sa ke ou kapab konseye moun yo, li enpòtan. Pa egzanp, nou gen yon ti pwoblèm defwa, e nou rantre, men e moun nan l te nan e dizon ennan edmi medsin, oubyen l te nan klas e enfimyè, li te prèske fini, epi lè l rantre isit, li wè ke l oblije pral nan rekòmanse. Li poko gen lang. Epi li sanse se yon bagay ke l deja konnen deja. Epi kounye a moun nan twouve ke l yon ti jan, m anplwaye mo sa a, li yon ti jan kwense. E èske gen mwayen ke lekòl vokasyonèl yo ede moun ki nan sitiyasyon sa a? Moun ki ann Ayiti aktyèlman k ap tande n, ki pral vini? vin bò isi a, Ozetazini, epi ki deja ap poze tèt li pwoblèm, kesyon sa a se yon pwoblèm li gentan ye pou li, l ap ba l strès, e èske gen mwayen pou moun sa yo kapab plizoumwen poze epi bay yo ka yon ti jan, padon, pi fasil? Pratikman Marx ou, bon, nou, mwen menm avè w, nou se egzanp palpab, ou konprann, nou vini lan peyi a, nou pa fèt bò isit, nou se pwofesyonèl lan peyi, nou antre bò isit, se menm etap la nou pran. Premyèman, w al lekòl, si w pa gen, si w pa gen anglè, fò w al aprann anglè. Se, se, se, fò w pasyan. Fò w gen yon sèten, fò w gen yon sèten degre de pasyans pou w aksepte le fèt ke w al aprann anglè e si, e si lefo, si w se yon moun pa gen sipò deja, ou, se ou k ap sipòte tèt ou. Fò w reziyen w pou yon ti djòb akote, w ap aprann anglè a, w ap prepare epi kounye a la a, pou, pou, pou, pou w ka siviv. Aprè sa kounye a sa w fè? Ou ale lan yon lekòl vokasyonèl pa egzanp, ou gen dwa. Kontinye sa w te pral fè a paske ou vin avèk de kredi. Si w pa ka al, si w pa vle al yon kolèj, si pa egzanp ou vle ale pli vit, ou gen dwa al nan yon lekòl vokasyonèl, ou al pran ti dòz sa a yo. Premye Epi bagay kounye la a, se degonfle, Se sa, degonfle, se sa, dekonplekse.
dekonplekse. Dekonplekse paske pa gen pa gen tan pou bagay sa yo, bagay sa yo fò w viv. Yeah. Fò w viv. Yo pa ou pa pral sòti an Ayiti kòm kòm Yon moun ki te lan twazyèm ane fakilte dè syans epi ou konn wap antre isi ou pral lan twazyèm ane epi tout bagay ap mache ou poko pa ou konn ou poko konn pale anglè fòw al aprann lang lan ok ou fòw viv fòw achte fòk a yon yon kote pou pou dòmi fòk a yon machin pou kondwi eksetera eksetera donk fòw al chèche yon ti djòb pou fè donk pran antretan ou aprann yon ou aprann lang nan ok lèw fini kounye a lèw fin kòmanse ap degajew kounye a w kòmanse ap avantire w konnen ki sa w si w son moun ou vle al lan inivèsite ou konn vle kontinye lan inivèsite. M pa gen pwoblèm ditou. Men si pa egzanp, ou gade ou wè, si m al nan vokasyonèl la, m pran yon de, yon an edmi oubyen sa l te ye a, epi m ap gentan travay, m ap fè yon bon lajan, epi kounye a, pandan w ap fè sa kounye a, epi w ale, w al fin fè rès sa w bezwen an, kounye a, si w vle fè chèlbè nan lari, w kare zepòl ou, w fè l. Men omwen, w ap fonksyone kòrèkteman kòm yon gwo teknisyen. E yon lòt bagay ke pou n raple moun yo tou, lè moun yo ap rantre, yo te kòmanse ann Ayiti, nan lekòl. Souvan, lè se lè moun nan rantre isit. Epi moun nan di fòl chache ekstrè sesi, ekstrè sela. Epi sa a, se pi gwo pwoblèm, moun nan pèdi 2 zan, paske papye sa yo poko janm ka soti an Ayiti. M ap raple tout moun k ap tande nou an Ayiti, ou gen pitit ou gen w ap fè rantre, ou gen moun ke w ap voye chèche an Ayiti ki pral fini klas yo, oubyen k deja nan inivèsite, tanpri, Pa gen mache prese nan sa non. Pran tout dosye ki nesesè an rapò avèk lekòl. Lè w rantre, w ap jwenn moun ki pou fè tradiksyon. Gen òganizasyon ki la pou fè evalyasyon. Lè m di pa evalyasyon an, se paske ou gen ennan ke w ta pral pèdi. Si w rantre ak tout papye sa yo, ennan sa a w pap pèdi l paske evalyasyon pral di. Tan ke w fè lekòl la, sa ke w konnen an, li evalye l pou twazan tou. Epi kounye a ou kapab rantre pou w kontinye nan inivèsite w nan annatandan ke w metrize lang lan. Pa bay tèt nou andikap sa a, rann tèt nou sèvis, pran tout kalite dosye ke w bezwen, ke w pa bezwen. M sonje gen yon nèg k ap di menm yon ak de desè si l bezwen l ap jwenn li nan peyi a. Alò rantre ak tout bagay nou.
Ke
Nou pase pou pale mwen de eksperyans ou andedan lekòl piblik oubyen antanke moun Ozetazini pou rive kote w ye a. E èske gen yon bagay onivo lekòl vokasyonèl pou ou panse ke nou rate la a ke ou ta renmen ajoute? Bon, youn nan bagay m ta renmen ke moun yo konnen e reyalite a. Reyalite a, talè a m sot mansyone afè gen moun k ap travay ki sot nan inivèsite eksetera, men gen de prèv palpab. Pa egzanp, nou gen yon pwogram otomekanik ki lan Bremen. Se yon moun, si moun bò isi konn Bremen, se gwo zafè, misye se yon gwo milyonè, miltimilyonè ki ap vann gwo machin liksye, bagay sa yo. Pwogram sa a, se yon pwogram spesyal. Yo fè pwogram nan pou timoun pa nou yo, sa ki lan kominote pa nou yo k ap goumen yo. Ok? Pwogram sa a, lè w al ladan l, nou fè yon dènye, nou fè yon dènye gradyasyon epi mesye ki te, ki t ap vin vrèman sa w rele speaker a pou gradyasyon an, misye se yon ansyen gradye ki youn nan gwo chèf anndan an e lajan nèg sa fè mwen menm ki gen 30 an lan Miami-Dade County Public School ki gen tout, you know. Kredi ke m genyen depi m ap travay, lekòl eksetera, msye fè plis kòb pase. Alò se ke sa k pi enpòtan pou n raple moun yo, pwogram Bremen sa a ke w ap pale a se yon pwogram gratis. Gratis! Lè nou di w gratis la, gratis tout bon. Konplè. Depi ou genyen sa yo rele bon konpòteman, bòn vi e mès, ou se yon moun ki kenbe gred ou, San pwoblèm nan lekòl. Ou gen antre 18 e 23 zan, sa vle di ou deja gen diplòm high school ou. Sou twa bagay sa a ke m di la a, ou deja kalifye pou aplike pou al patisipe nan Bremen. Lòt bagay ke yo mande w, fò w gen yon enterè nan sa yo rele mekanik. E yo fòme w sur plas. ou touche sur place ou gen dyob menm kote a. E si e ta gon lòt kote ki enterese nan ou, yo pa gen pwoblèm pou yo mande w pou yo di w sa, y ap ba w referal pou w ale paske yo fòme w nòmalman. Alò se ke kritè ke mwen bay yo la a, e, e se sa sèlman ke w bezwen. Pitit ou, si l di w l bezwen fè mekanik, pa pèdi tan ap fòse l fè yon lòt bagay. Di l, M ta renmen w ban m tèl diplòm. Ou vle fè sa? M pa gen pwoblèm, m ap ankouraje w. Ankouraje l, sipòte l, epi diplòm ke w bezwen l ap ba w l wi. W ap kontan e w ap wè l ap ba w l. Mwen, m gen anpil eksperyans ke m, moun devan m ke m wè k fè sa. Alò, dan se ka, pa dekouraje timoun nan, kenbe men. Alò, Gary kontinye toujou. Bon, e, kwè m di ou, donk, Pray pratikman zafè lan Bremen. Bremen son gwo zafè, gwo, gwo, gwo, son gwo kalibre. Konprann? Men m pral yon pi pi, m pral yon kote k pi ba. Gon pwogram lekòl la, yo rele Dietetic Management. Sa se moun ki lan depatman Afè bagay, afè prepare bagay moun ki fè sik, nitrisyon. Se sa. Moun moun k ki ap, fè moun k sik. ap travay, sa e moun sa yo k ap travay lan gwo lopital, y ap travay lan nursing home, y ap prepare, se prepare, se pa preparasyon kilinè la, yo, yo vrèman vre o pwendvi manje. Se yo menm ki kalibre pa egzanp lè yon moun al lopital epi yo di w moun nan gen tèl maladi epi se tèl e Fò w manje sur mesure.
Fò w manje sur mesure. An n di l konsa.
Fò w manje sur mesure. Se 2 kiyè soup. Se sa. Se sa. Epi manje a fò l vrèman byen konpoze yo konn egzakteman sa pou yo met ladan l. Donk gen moun sa yo se lan depatman manedjment ke yo prale. Men moun anvan sa gen moun ki fèk antre yo Ok yo rele yo dietetic clerk moun sa yo se moun menm moun dietetic clerk sa yo fin prepare yo ki vin fè 3 zan ap travay kote yap travay la kounye yo vin antre lan pwogram dietetic management lan ou tap pale talè a de eske yo bay moun sa yo djòb pwofesè sa a li menm kap fè pwogram sa a pwofesè sa yo alò m ta ka di kap fè pwogram sa yo. E yo menm menm ki ale pran kontak avèk konpayi yo ki bay elèv yo djòb. Sètadi, elèv la pa menm bezwen sot deyò al lan rale papye, rale jounal pou l gad kote y ap ofri djòb. Djòb yo sa yo deja la bay se kontra. Se rapò ke, se rapò ke, egzakteman, gon network, son rapò ke nou etabli. Donk, bagay sa yo trè enpòtan e moun sa yo se moun k ap fonksyone trè trè trè byen. Se moun yo k ap viv nòmalman, yo gen yon vi nòmal, yo pa gen tèt chaje, ou konprann, epi y ap fonksyone. E moun, moun ki nan Dietetic Management, e chèf yo ye wi. Gwo chèf yo ye lan pwogram depatman. Youn nan bagay ke m ap raple moun k ap tande nou ann Ayiti, e lè w byen gade, o nivo konstriksyon, se pa ni 2, ni 3 dyòb ki genyen. E. Ou gen posiblite pandan ke nap tande n ka al tyeke yon viza e pou n vin travay, travay sezonye sa egziste men si w gen fòmasyon an pwofesyonèl la ou kapab fè l paske wap mete l sou papye gen de konpayi kap tann sa tou alò li ekstrèmman enpòtan yon moun ki pase JB Damie gen yon bagay pou aprann e ke ou ta renmen kontinye pou kapab gen yon diplòm isit gade pou wè kijan sa ka fèt tankou mwen di gen yon bagay ki rele M1. Nimewo telefòn pou nou kapab rele de Ayiti etan se 305 884 20 44 e pou nou pran enfòmasyon. Menm moun ki rantre avèk de papye ki soti nan peyi o nivo medikal, gen yon seksyon nan lekòl vokasyonèl kote ke yo kapab ede ou tou. Si ou rele nan 305 558 80 00 sa se yon nimewo ke y ap bay toutan, yo kapab ba ou enfòmasyon sou sa. Alò, Gary, gen anpil. Bagay ke nou di la, se pa pa hasard ke ou aprann yo. Pale nou, ban ti detay de ou menm nan rantre Ozetazini. Konbyen frè ou genyen? Konbyen sè ou genyen? Koman ou rantre Ozetazini? Bon, pratikman, bon, mwen menm mwen genyen 2 frè Ozetazini, m gen yon sè, epi lè m antre isit, m te, anfen, m te ka di ke m te gen yon nan privilèj ke m te ka al nan inivèsite, m te gentan. Pou yon seri de diplòm ke an plis de sa m te pran an Ayiti. E pi m te vin, yo te gen yo te gen yon sòt de bezwen lan lekòl piblik Miami ke yo te bezwen pwofesè matematik. E pi bon, kòm se te youn nan domèn mwen, donk m ale, m aprann li e pi bon, an 88 m vin pwofesè matematik. E de 88 a 95, m fè, m milite kòm pwofesè matematik lan sa n rele middle school isit. Epi apre sa, m vin asistan prensipal lan lekòl primè, sa te ka lan mitan an, wè. Donk, apre sa, m vin yon asistan prensipal. M vin asistan prensipal, pratikman se youn nan bè pi bèl bagay genyen, sèke m se premye djòb mwen kòm asistan prensipal se lan lekòl ayisyen, Toussaint Louverture, Louverture Elementary. Donk, de la etan, m vin transfere m al nan Edison, Edison Senior. Epi apre sa, m vin antre lan lekòl vokasyonèl la vrèman vre danble. Èske bagy yo te fasil pou ou, Gary? Monchè, m ka di w sa, li se te yon gwo learning process a ou kab rele ou chita ou aprann vrèman vre, ou fè eksperyans lan. Eksperyans lan, mwen menm pèsonèlman, se te yon bon eksperyans pou mwen paske mwen menm, mwen menm si pa egzanp m ta retounen kòm pwofesè, Gen moun k lè yo gadem yo dim tèt mwen pa byen se se se lan middle school ankò m ta retounen paske m renmenl paske m santi ke m afekte m ede timoun yo pi byen paske se lan laj sa vrèman vre ou ka ou ka modle timoun nan paske se lè sa yap chèche konnen kote yo direksyon yo etc e m te gen anpil m te gen bon rapò avèk yo kwake tout moun toujou pè elèv middle school mwen menm m te vrèman kont e alèz avèk li donk yn fwa ke m antre lan lekòl vokasyonèl la se lè sa vrèman vre zye m ouvè m gade m di waw M di gade yon seri de opòtinite ki genyen ke nou pa janm konnen. Imajine w jiska 80, jiska 2003, depi 88 jiska 2003 m pa janm konnen avantay sa a ki genyen e lan menm distri ke m ap travay la m pa janm konn bagay sa yo. Ou wè? Donk se lè sa a m vin reyalize ke gon seri de avantaj deyò a ke moun yo pa genyen. Donk depi 2004 ke m antre lan lekòl vokasyonèl pou jiska jodi a la, m pa kache di w sa, se youn nan satisfaksyon ke m gen, m santi ke gen anpil moun ki benefisye de sa n ap bay deyò a paske yo pa t konnen l epi se epi pou byen di se yon avantaj bab e moustach ke li ye pou yo. N ap raple tout moun ke yo nan mitan kafou a. Non pa mwen se Marc Lubin. Li tank a fwa tout afè pozitif. Ou bezwen voye yon email ban nou. Nou bezwen sipò w tou e n ap kontinye sipòte w. Se mitankafwa at gmail da kòm, m i t a n k f o u a at gmail dat kòm pou piblisite. E pou moun k ap tande ann Ayiti yo, si nou enterese e nou gen viza etidyan ke n ap tyeke ou dimwens nou gen moun ki gen viza etidyan e ke moun nan di ke l ta apran renmen aprann yon bagay li pa konn kote pou l ale, Ebyenl gen dwa rele nan 305 884 20 44 lap gen moun ki pou bay enfòmasyon. Ou enterese nan elektrisite, plonbing, ensilasyon, èkondisyone, e soudi, e dyòb touche, e aprann pou touche, e pa gen pwoblèm gen mwayen ke ou kapab fèl, ou gen dwa aplike pou èd finansye, depi ou kalifye wap kapab jwenn li. Alò e Gary. Eske ou satisfè de tèt ou?
Bon anfèt, si m ta di m satisfè de tèt mwen, sa vle di ke m pratikman m rate. Paske ou pa janm ka satisfè paske gen anpil moun deyò a ki jiska prezan pa kab jwenn opòtinite ki genyen e nou kote m ye a nou fè anpil efò pou nou eseye jwenn moun sa yo pou n. pou n kapab pèmèt yo jwenn enfòmasyon ke yo bezwen pou fè yo kab avanse, ke yo kab fè pwogrè lan lan vi yo. Donk satisfè pou moman an, pou sa k fèt deja wi, men satisfè o pwen de vi sa nou ta renmen reyalize pa vrèman paske toutotan ke nou gen frè nou ayisyen ak sè nou ayisyèn ki lan kominote a ki rate okazyon sa yo, ki poko jwenn opòtinite sa yo nou panse ke travay la poko fin fèt. Donk travay la nou la toujou nap travay e nou lan yon lekòl ki vrèman la pou tout kominote a ki gen ayisyen ladann kap fonksyone kòrèkteman donk nou ta renmen jwenn moun sa yo epi nou ede yo nou fè yo jwenn wout ke yo ta renmen jwenn pou yo kapab fonksyone lan peyi a kòrèkteman. E ke jan ou pale a se ke ouvè pou kapab pale avè yo e kominike avè yo e gide yo. E si yo vle pran kontak avèk ou Gary kisa pou yo fè? O definitivman, paske mwen menm lan lekòl kem ye a e yo gen dwa yo gen dwa kontakte m, dayè pòt mwen pa janm fèmen, pòt mwen toujou ouvè, se konsa nou ye, se konsa m fonksyone e se 305 324 60 70 e ekstansyon m se 70 10 70 10, yo gen dwa rele m ekstansyon m dirèkteman, si yo pa jwenn mwen kite mesaj mwen, map rele yo map retounen apèl la imedyatman, le moman ke m jwenn li map retounen l. M pa gen pwoblèm sa ditou paske se pou kominote a yo anplwaye m, se pou sa m ap travay lan lekòl la. Donk si m pa ka sèvi kominote a, donk m pa gen plas mwen la. Donk depi yo bezwen m, y ap jwenn mwen la. Ebyen n ap raple tout moun tou yo kapab voye yon mesaj pou nou nan mitankafoua at gmail pwen kòm, se m-i-t-a-n-k-a-f-o-u-a at gmail pwen kòm, ke se pou piblisite, ke se pou sijesyon, ke se pou poze kesyon, nou pa gen pwoblèm, nou nan mitan kafoua. Se de bagay pozitif ke nou pale tankou m di, se son de moun òdinè k ap fè de bagay ekstròdinè, eksepsyonèl. Se son de moun ke nou pa di bonjou lè nou wè yo, men yo gen anpil valè. Jodi a, apati de jodi a, lè w ap pase w wè l nan kwen an, di hi, menm si w poko konn non l. Demen w a di l men, mesye, madanm, kòman w rele? Epi, m poze moun nan kesyon, kisa w fè? Lè moun nan ap ba w detay de kisa l fè, w ap sezi pou w wè ke gen yon majorite nan vi jounalye w ki depann de moun sa a e ke w pa menm okouran. E se youn nan pozisyon ke Gary okipe tou. Ou gen lè ap wè Gary, ou pa menm konn kiyès ki Gary. Ebyen, se moun sa yo ke m ap chèche pou m mennen nan mitan Kafou a. Yo chita, yo pale avè nou, nou gade yo, nou poze yo kesyon, yo di nou de vi yo. Yo di kijan yo ka ede. Yo di ke yo kanpe nan mitan kafou a, yap kontinye bay èd e kòm sa dwa. Alò Gary, eske ou gen dènye bagay ke ou kapab ajoute avan ke nou di ou babay? Bon, m ta fè kominote a konnen, premyèman m ta renmen swete tout moun ki lan kominote a yon jwaye Nwèl, yon pase yon trè bòn ane. Epi m espere ke nap pran enfòmasyon sa yo jodi a, non sèlman si n pa ka itilize l pou tèt nou, nou genyen deja, nou gentan gen nan anrichi. Bay lòt moun ke nou konnen ki lan vwazinaj, ke nou konnen lan lan kominote a, de fason pou yo ka pran avantaj sa a, pou yo fonksyone, pou yo avanse lan peyi a, paske si Ayisyen ap avanse, kèlkeswa Ayisyen yo ede a, se kominote epa n lan kap avanse. Eske aprann yon metye se yon bagay ki enpòtan, Gary? Aprann yon metye se yon bagay ki ekstrèmman enpòtan. Sa k fè l enpòtan?
Paske lan peyi w ap viv la la, pa gen mwayen w ka fonksyone san w pa gen yon papye lan men w ki rekoni, paske si epa sa, Se mache wap mache devan pòt moun pou ka jwenn yon ti lasin yo paka ba oul konsa. Ebyen nap di mesye Gary mèsi. Abone, subscribes, nan chanèl YouTube mitan kafou a. Lap bon pou ou.